Bonjou, bonswa tout moun. Se yon plezi pou nou antre lakay ou, pou nou vin fè ti bat bouch nou yo jan nou konn fè l prèske chak wikenn. E kèlke swa kote w ap tande nou oubyen kote w pral gade nou, nou swete ou byenvini sou platfòm Pawòl Libète avèk Chanjman. Se yon platfòm kote ke nou pale pawòl liberasyon, pale pawòl yo san pati pri. Jodi a e nou pral kòmanse pawòl libète avèk chanjman, menm si nou konnen pwen yo anpil, jan m toujou di l pawòl yo anpil, men nou pa konn ki kote pou nou kòmanse, men kanmenm n ap oblije chapante travay lan e pou nou di yo sa nou gen pou nou di yo nan yon ti bout tan. Epi fò w konprann reyalite an. Premyeman, n ap kòmanse avèk konpòtman Repiblik Dominikèn anvè Ayiti. Paske semèn apre, nan menm semèn ki te swivi asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse la, nou te remake Repiblik Dominikèn te bare fwontyè li avèk Repiblik Dayiti. Men semèn sa la, nou wè yo wi ouvri fontyè a e nou li nan kèk jounal dominiken gen kèk pati iltranasyonalis e rasis ki mande pou fontyè a toujou rete fèmen e dezyèmman nou pral pale de kesyon politik ayisyèn nan e swit nan kesyon ankèt k ap mennen nan kad asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse la. E konpòtman e klas e politik lan, e nou kapab di klas politik maryonèt lan, e nan dènye jou sa yo. Paske nou remake, yè nèg yo te soti gen yon akò. Yè vandredi a, nèg yo siyen ankò. E menm gwoup nèg ki te siyen akò pou te mande e prezidan lan, pou swa dizan Lanbè vin prezidan. E pi mwen yon sòt de desolidarizasyon avèk ansyen premye minis nome Ariel Henry. E nou demare, nou demare paske nou pap pran poz, paske nou pa gen anpil tan nan ap fè ansanm avèk ou, se de brèf, se rezime sitiyasyon nan ap fè pou ou, epi nou ale dirèk ansanm avèk ou, nou paske nou menm nou pa vin fè rabè pou pèsòn, pa ou libète avèk chanjman, depi sou nou an, ou gen tan wè ke. Nou menm nou lib. Nou lib sa vle di nou pa rete avèk pèsòn, nou rete sèlman avèk pèp ayisyen an. Se pèp ayisyen an ke nou vle klere je li, se pèp ayisyen an ke nou vle fè l wè limyè, limyè kote pou l mete pye li, pou l sispann mete pye l nan fènwa. Se objektif nou sa nan Pawòl Libète avèk Chanjman. E. Nou demare avèk kesyon Repiblik Dominikèn nan. Depi plizyè lanne, nou remake gen yon dezòd k ap fèt nan peyi an. E nou bay otorite ayisyèn yo responsab e nou jete chaj la sou do swadizan sektè prive ayisyen an ki pa itil yon mèrd. Paske se de peyi. ki sou yon sèl bout tè, youn gen yon klas boujwazi, yon klas k ap panse pou li, lòt lan li gen yon klas ki kwè nan detwi rèv jenn fanm avèk jenn gason, e se rezilta sa a jodi a la nou menm n ap swiv epi n ap konstate kouman Repiblik Dominikèn. Lap imilye Ayisyen, frè avèk sè nou yo, ki se motè ekonomi Repiblik Dominikèn nan. An pasan tou, fòk nou di tou, Ayisyen ou wè yap maltrete nan Repiblik Dominikèn yo, se yo menm ki motè ekonomi Dominikèn nan. Sa vle di se mendèv Ayisyen yo, yo benefisye a bon mache. pou yo fè endistri yo fonksyone, pou yo fè tout sektè de pwodiksyon, chèn de pwodiksyon dominikèn yo fonksyone, se mendèv a bon mache, di kote travay ayisyen yo, yo benefisye. Esansyèl pou nou jodi a, se rive konprann. Poukisa menm sektè boujwazi, sektè prive ki gen lakay pa nou pa ka fè menm jan avèk sektè prive dominiken? E nou konnen nèg ki nan sektè prive ayisyen yo, yo pwisan, yo gen kontwòl tout mayon ekonomi peyi an, men yo chwazi, yo chwazi avèk konplisite leta, pou yo detui ekonomi Ayisyèn nan. Nou pa ekonomis, nou pa ekonomis nou, nou pa prale twò fon nan analiz sa. Men nou fè, vle fè w konprann ke kontribisyon nèg yo nan detui ekonomi Ayisyèn nan. E sè dènye tan, Repiblik Dominikèn Nou konstate gen yon seri de pwodui yo fè espesyalman pou Ayiti. Pwodui sa yo se yon pakèt bann pwodui ki pa respekte okenn nòm sanitè. E de pwodui ki avarye. Se de pwodui ki kapab koze, ki pral poze maladi nan 5-10 an. Se de vye pwodui fatra sa yo ki Repiblik Dominikèn chwazi li ekoule sou mache Ayisyen an. E nou menm nan Pawòl Libète avèk Chanjman, n ap mande e atravè revolisyon n ap pwone an, fòk gen yon ekilib ki fèt nan bagay sa. Fòk nou sispann ouvè vant nou bay Repiblik Dominikèn. Epi tou, boujwazi salòp ayisyèn nan tou, fòk li sispann detui ekonomi peyi an. E yo itilize leta pa bò isit. Nèg Ayiti, nèg Ayiti yo avèk Repiblik Dominikèn sektè prive Dominikèn antre, ki senpleman mafya li entèlijan. W ap gade sou mache Ayisyen nan, w ap wè anpil prezidente k ap vann. W ap wè nan pil vye wonm bakara k ap vann. Men rive Repiblik Dominikèn, ou p ap jwenn Babakou k ap vann. Ou p ap jwenn byè prestij k ap vann. Ou pap jwenn ti malta nou yo kap vann. Men rive la an Ayiti, Ayiti se nou menm ki savann nan, wap jwenn tout vye pwodwi perime dominiken yo wap vann. E nan sans sa a. N ap mande gen kontwòl ki fèt. Se pou yo sitakse pwodui dominiken yo. Fòk yo sitakse yo. Pou yo kapab pèmèt avèk pwodiktè ayisyen yo. E pi tou n ap mande leta tou pou sibvansyone agrikilti an nan peyi Dayiti. Ase, sektè prive salòp la, n ap mande ou tou pou envesti nan sektè kle yo. Paske nou gen menm tè. Ayiti nou prese ka fè menm pwodui. Sispann achte chiko nan peyi etranje, sispann achte ti bonbon nan Repiblik Dominikèn, sispann achte vye bannann pouri nan Repiblik Dominikèn, sispann achte vye ze santi nan Repiblik Dominikèn, men ankouraje fèmye yo nan peyi Dayiti. Ankouraje nèg ki gen ti pwodiksyon ze li, li vle monte. Ankouraje jenn fanm avèk jenn gason ki vle envesti nan agrikilti peyi a. Sispann kreye kondisyon pou fè jenn yo kite peyi a. Paske majorite de jenn nou e ki kite peyi a, se menm travay sa yo yal fè. Men gen de kondisyon ki etabli pou yo travay. Majorite jenn fanm avèk jenn gason ki kite Ayiti k al Repiblik Dominikèn, se nan sektè agrikilti y al travay, se nan sektè konstriksyon y al travay. Pouki sa k fè nou menm nou pa ka kreye kondisyon lakay pa nou pou nou rann ke frè avèk sè nou yo travay lakay nou? Hein? M te fè yon vizit nan depatman Sid. M ap gade yon pakèt bann tè. Tè yo vid, men yo di m se de gran plantè ki seme tè sa yo. Men sou konnen tè sa yo ap fè, yo pa itil anyen. Se seri de tè ki te kapab fè mayi, tè ki te kapab fè pitimi, tè ki te kapab fè anpil lòt bagay pou moun manje. Men nèg yo, antanke malfèktè, yo akapare tè yo. Non sèlman y akapare tè yo, men yo pa fè anyen ladan yo. Pou m montre w nan ki nivo nèg sektè prive nan peyi Dayiti malfèktè. Menm yon boujwa, yon lòt, yon boujwa, fè yon konparezon ant yon boujwa nan Repiblik Dominikèn ki gen halte sa yo, l ap antre nan kade pwodiksyon avè yo. w ap jwenn li plante mayi ladan li, w ap jwenn li plante pitimi, w ap jwenn li plante bannann, w ap jwenn li plante dis, li plante dat. Pou ki sa k fè nou chwazi rete nan ti envestisman a kou tèm? Pou ki sa k fè nou malfèktè konsa? Pou ki sa k fè nou pa vle pran responsabilite nou? Nou konprann, nou konprann nan. fen diznevyèm syèk pou ouvri ventyèm syèk, anpil nan nou ki kenbe pase e se nan epòk sa nou antre nan peyi an, epi sa nou vin fè, nou kenbe ekonomi peyi an nan men nan gòj yo di a la 3 pousan oubyen 5 pousan an, nou pa e ayisyen. Non sèlman la nap eksplwate ekonomi an, nou vin detwi ekonomi peyi an, nou vin kraze peyi an, e vin benefisye okipasyon amerikèn, vin fè nou moute pi plis, e vin jwenn peryòd diktati Divalye yo, vin rann ke, jodi an la, nou opilan. Nou opilan. Repiblik Dominikèn li pa menm jan. Repiblik Dominikèn li gen yon sektè boujwazi k ap panse pou devlopman Repiblik Dominikèn. E sa fè wont. Sa fè wont anpil. Menm nou menm ki swadizan boujwa antan ke bann kochon, lè nou bezwen se Repiblik Dominikèn n ale, n al gonfle kò nou. E poutan, nou gen menm potansyalite yo. E nou si n betize nou gen pi bèl plaj ke Repiblik Dominikèn. Men ki sa nou fè? Nou kreye de kondisyon ekzekrab, de kondisyon de kawo, enstabilite pou anpeche ekonomi ayisyèn nan li devlope. Se swa nou antre nan yon faz revolisyon dous. Ou byen nou pase nan faz de revolisyon radikal. Fok peyi a chanje. Peyi a pa ka rete konsa. Se swa nou pran responsabilite nou. E se pawol sa, se sa nou menm nan pawol libète avèk chanjman nou vin bay. Repiblik Dominikèn, ki sa li fè li menm? Nan politik e rasis li an, se ekoule yon pakèt bann pwodui, jan m te di talè, yon pakèt bann pwodui perime sou mache ayisyen an. E nan zafè mache binasyonal n ap pale a, pou mwen menm kesyon radòt sa a pi ka repete l nan figi moun, pa gen kesyon de mache binasyonal paske Ayiti bò kote pa nou, nou pa gen anyen n ap vann. Nou pa gen anyen n pwodui pou n al vann Repiblik Dominikèn. Se pa de twa ti branch pèpè nou ka achte epi nou vin pran nou vin lage yo sou bay, sou wal yo epi nou di n ap vann yo. Repiblik Dominikèn nan kesyon de mache binasyonal la, fòk nou chache gen ekilib ki fèt. Nan mache binasyonal la, tout pwodui ou jwenn yo se pwodui Dominiken yo ye. Epoutan Dominiken pa menm respekte nou. Non sèlman nou sèvi poubèl pou yo jete fatra yo, men yo pa gen okenn respè pou nou. E anplis tou, fonksyònman ekonomi dominikèn nan, li repoze sou do Ayisyen. Yo benefisye yon mendèv Ayisyen a bon mache, men a tout sa, yo pa gen okenn respè. pou ayisyen. Tout sa se koz move dirijan nou genyen, se koz yon sektè prive kokorat ki pran peyi a an otaj. Yon sektè prive malfèktè ki pran ekonomi peyi a la prije li. E pi avantaj pou la Repiblik Dominikèn pou l ekoule pwodui perimil yo. Avantaj pou Repiblik Dominikèn. pou l sal nou lè l vle. Avantaj pou Repiblik Dominikèn pou l di nou nenpòt tenten. Si gen sektè nan Repiblik Dominikèn ki mande pou fèmen fwontyè, wi fèmen fwontyè, otomatikman, bò kote pa nou, nou pran de mezi resipwòk, m panse ke Repiblik Dominikèn pral respekte nou. Menm si jodi a la, ekilib lan li pa kapab fèt, nou gen difikite pou nou nouri popilasyon nou, men n ap tounen vè lòt mache nan karayib la, se pa sèlman Repiblik Dominikèn ki genyen kòm mache. E nou vin avèk de pwogram pou nou sipòte e agrikiltè yo nan peyi Dayiti, epi vouzan Repiblik Dominikèn. Fèmen fwontyè a la, pou kiyès li pi nan avantaj? Se pou Ayiti l ap pi nan avantaj wi, nou genlè pa konn sa. Ekonomi Dominikèn nan li repoze sou do Ayiti. Men nou refize konprann sa, men nou chwazi kenbe yon mantalite restavèk, nou chwazi rete nan yon lespri kokorat, nou pa vle devlope may nou pou nou konprann sa k ap pase. Apèl avèk konsyans. Apèl avèk revòlt. Sektè pou boujwa oubyen boujwazi salòp lan, pran responsabilite w. Pran responsabilite w, se swa ou chwazi antre tout bon nan batay pou chanjman peyi ansanm avèk nou menm nan Pawòl Libète avèk Chanjman, oubyen w al fè wout ou. Ou gen 2 chwa. Se swa ou antre nan batay pou chanje peyi a, oubyen w al fè wout ou. Aye nou pa vin jwe la. Paske, jenès Ayisyèn nan, Nou soufri anpil. Nou soufri anpil, anpil. Pou ki sa? Paske nou gen yon leta ki fèb. Nou gen yon leta ki pa kapab gade okenn lòt peyi nan je. E Repiblik Dominikèn, fòk ou resezi w. E n ap mande avèk otorite nan peyi Dayiti yo pou yo pran responsabilite yo tou. anvè konpòtman Repiblik Dominikèn. Repiblik Dominikèn pa ka pèmèt oze li pou l ap pase fatra nan figi nou konsa. Repiblik Dominikèn pa ka oze li pou l ap pase kaka nan figi nou konsa. Tout sa, se konplisite boujwa ayisyen yo. Nèg nou rele boujwa nan peyi Dayiti yo. Se yo menm ki patisipe avèk de dominiken pou destabilize peyi an. Tank gen klima ensekirite nan peyi an, se tank li bon pou dominiken paske touris ap pral oblije al lakay yo plis paske nan lè zane 60 yo nou konnen touris se te nan peyi dayiti yo te vin plis vini avèk kiba. Men patisipasyon nan destabilize peyi an, li bon pou dominiken yo. Kounye apre n gen plis flo touris, plis touris kal repiblik dominiken, ki nan peyi dayiti. Wa di m eske destabilizasyon an li pa bon pou dominiken? Wa di m destabilizasyon an li pa bon pou nèg sektè pou e boujwazi salop la nan peyi dayiti? Paske yo kreye yon kondisyon tou pou anpeche envestisè etranje vin envesti nan peyi an. Avedi, jodi an la, Atravè pawòl libète ak chanjman, nou fè yon apèl a revòlt, yon apèl avèk de priz de konsyans. Priz de konsyans lan, se nou menm jenn fanm avèk jenn gason pou nou ini nou ansanm, pou nou batay pou yon chanjman. Yon batay pou yon lòt Ayiti tout bon. Se rezime nou fè avèk bagay nou yo. Nou pral tonbe. nan kesyon ankèt sou asasina e Jovenel Moïse. Sè dènye tan, nou wè gen anpil konparezon k ap fèt ant Jovenel Moïse avèk ansyen chèf deta oubyen papa nasyon an Jean Jacques Dessalines. E se pa lè yon moun mouri. Nou pral chwazi pou n ap glorifye li, pou n ap di l dis dat. E peyi Dayiti, nou konnen son peyi ki pran an otaj, gen sektè byen detèmine lè peyi a nan eta sa li bon pou yo. E. Si nou ale byen lwen, nou rantre nan travè analiz nou pwofond, èske Jovenel Moïse an swa li menm li te gen yon pwogram sosyal pou peyi an? Èske li te gen yon vizyon pou peyi a tout bon? Si n al gade atravè reyalizasyon li yo, nou kapab di se manti. Paske mwen menm m pa nan achte figi moun. M panse moun ki pral gade video sa nou pral gen pwoblèm ansanm avèk mwen nou mèt gen pwoblèm. Paske mwen menm m angaje m nan batay mwen batay. E nou konnen pi gwo pwoblèm sektè boujwazi a genyen ak nenpòt gouvènman nan peyi Dayiti se gouvènman ki anfave pèp. Se gouvènman k ap travay pou popilasyon. Si nou ale. nan lanne 2004, nou pral jwenn pou 3 rezon ke sektè prive salop la te leve nan mouda Jean Bertrand Aristide. Premye rezon an, Aristide te vini avek yon kanpay d'alfabetizasyon. Ki yon kanpay alfabetizasyon? Ou konnen trè byen. Nèg anlè yo ap gen pwoblèm avek sa. Yo pap janm aksepte pou je pèp la klere. Kisa yap fè? Yap itilize ti mèsenè nan peyi an. Lè n pale de mèsenè a, yap itilize yon pakèt bann franj. Mèsenè lan lap, mèsenè a mikwo, mèsenè a etsetera. E nèg ki gran, ki gen kòb nan men yo pou yo destabilize. Epi yo chwazi destabilize Ayiti. E Mèt Aristid, pwogram swen sante gratis. Swen sante. Nou gade jodi an la, si n al fè konparezon. Lopital jeneral Li nan yon eta ki ekstrememan lamantab. Lopital jeneral sal kou pen ti dan. Se sa ke nèg yo vle. Se sa nèg sektè boujwa yo vle. Aristide te vini tou avèk kesyon de ogmantasyon salè minimum. La! Si yon rejim ou touche bagay sa, ou gen pwoblèm. Ou gen pwoblèm, ou gen pwoblèm pou tout vi ou. Paske, nèg yo, yo menm, jan w wè yo ye la, sistèm esklavajis lan, nou kapab toujou di, l ap kontinye nan yon lòt sans. Touche salè minimòm. Se touche gwo gwo pwen an paske Jean Bertrand Aristide touche yon gwo pwen. Kesyon ogmantasyon salè minimòm. Ase nèg yo kisa yo vle? Kisa yo chwazi fè? Y ap eksplwate ti malere yo. Y ap eksplwate ti malerèz yo. Men, yo pa peye yo. M pa nan menm bay kesyon salè minimòm nan. Si m pral fè yon gwo bay pou w la, w ap konprann. Ase yè m fè yon pòs, atravè pòs la. M moutre w yon chèn ki genyen nan sistèm nan se zafè Rona a. Zafè Rona a se yon bagay ke nou menm nou pap janm lage. Menm ti ouvriye sa yo k ap travay la, salè yo pa ogmante. Salè yo y ap viv nan yon salè mizè, mizerab. Yo pa ka manje. Yo pa ka bwè. yo pa ka voye timoun yo lekòl, men nèg kap eksplwate yo gen bèl mwayen nan men yo, ebyen sak pase nan zafè Ona a, nou rive ladan li, nap fèmen talè wi, sak pase, wap jwenn yon chèn, wap jwenn anplwayè a, nèg nou rele eksplwatè yo, nèg nou rele sansi yo, wap jwenn ti ouvriye a, nan menm chèn sa, lè w fin jwenn ti ouvriye a, li benefisye yon salè. ki egzekrab, yon salè ki pa pèmèt li viv, ki pa pèmèt li reponn avèk bezwen l yo. Yon pati nan salè sa, yo vèse li nan ona pou yon kesyon de asirans lè moun nan vin granmoun pou li benefisye. Menm ti pati sa a li vèse nan ona a, Ou pral jwenn kriminèl ki anlè a nan klas sektè boujwazi a ki mele avèk de politisyen kowonpi k ap fè djòb sal pou menm klas sa a. Yo pral vòlè kòb sa a atravè de prè. Yo pral fè swadizan de prè avèk de kokorat sa yo. Epi, ti malere a, ti malerèz la, lè l vin rive. nan okazyon pou l benefisye pansyon li, li pa kapab jwenn pansyon l. Li pa kapab jwenn pansyon an. Li pa p jwenn pansyon paske malfèktè yo, malfèktè yo, yo vòlè kòb la. Ki pansyon m pral pale la? Pa gen posiblite pou l jwenn pansyon l. Èske w konprann ki jan sistèm eksplwatasyon an ye? Sa di son chèn. Nèg yo ap eksplwate w nan tout sans. Yo kapab vini pòv, men yo benefisye, yo gen de privilèj, yo benefisye atravè de esklav ki nan sistèm nan. Ebyen, Jean Bertrand Aristide te vini avèk kesyon 3 bagay sa yo, alfabetizasyon, swen sante, e ogmantasyon salè minimòm. Yo ame yon pakèt bann gang nan laprès lan. Ganga micro yo se de pwazon ki trè trè danjre, se pwazon ki kontribiye nan kraze peyi dayiti, ki mete ayiti kote li la. Yo moneye yo, e yo pran de twa grenn etidyan, gen anpil ki pa t etidyan tou, e yo fè sa yo rele lòbèy 2004 lan, e yo te sèvi avèk yon kwòk mò, alepòk ki te rele Evans Paul, Evans Paul, ki atravè 2 eskadwon lanmò yo, ki chwazi pran moun nan lopital, mache lage yo nan lari, di yo se Aristide ki, rejim Aristide la ki tiye yo. Tout sa se atravè politik sal pou rann sèvis avèk mèt yo, pou rann sèvis avèk kolon yo, pou detwi peyi an. E. yo pa t kontribiye nan bay zam nan geto a. La a, gen anpil moun ki pral di m, wè, nèg yo simen anpil zam nan geto a an 2004. Sa yo pa p konprann, yo pa p janm di w li. E medya tradisyonèl kokorat la ki t ap travay pou yo an, yo pa p janm revele sa. Nèg yo patisipe nan mete anpil zam nan geto a. Lojik pou yo destabilize rejim Janbètra Aristid la. Lojik pou yo te destabilize pouvwa ki te gen vizyon pou pèp la. E si n rive nan sitiyasyon sa jodi an la, se akoz de konpòtman kokorat sa yo. Se akoz de konpòtman grapyay sa yo, swa nan laprès, ou byen kèk nèg ki bay tèt yo non etidyan. Rive sou Jovenel Moïse tou, te vin gon kesyon de konfli entèn. Jovenel Moise an swa, si w analize kanpay li, w ap wè se yon nèg ki te gon vizyon chanjman pou peyi a tout bon. Yon nèg ki ta pral chanje Ayiti. Yon nèg ki te pral rann Ayiti vin tounen pèl dèzanti. Men malerezman, Jovenel Moïse antanke nèg andeyò menm jan avèk nou, li te pral pyeje. Yo pral pyeje li. Volè ko Pòtoprens, kriminèl Pòtoprens pral pyeje misye. Yo rantre nan finanse kanpay li. Depi ou rantre nan finansman kanpay, ala vin tou nou envesisman. Epi Jovenel Moïse pral gen vin gen redevans anvè nèg yo. Ebyen, nan kòmansman Jovenel, manda Jovenel Moise, se rann kont avèk nèg yo, ba nèg yo posibilite pou yo tire kòb yo te envesti a. E sa fèt prèske nan tout manda Jovenel Moise la. E nan menm sans sa tou, yè nou te vini avèk yon pòs kote ke nou te chwazi fè diferans ant pouvwa avèk otorite. Pèp ayisyen an ba Jovenel te bay Jovenel Moise pouvwa men Jovenel Moise pat gen kapasite pou l te fè pase otorite l. Jovenel Moise li te an pozisyon de feblès fas avèk yon sistèm mafya, yon sistèm raketè ki byen monte. Se, si w di w ap atake oligak kowonpi, fòk ou konnen pa de grenn nèg ki nan oligak kowonpi a. Oligak kowonpi a se yon chèn li ye. Si w ap kolabore avèk ti jak ki nan menm pati nan sektè nan oligak kowonpi sa w ap denonse a la, se nòmal w ap pyeje. Si w ap kolabore avèk ti jan ou w ap frape ti pyè, e w konnen nèg sa yo gen kote yo antann yo. Gen kote yo antann yo. E pi, w ap griye. E nou menm tou, nou gen yon ti klas boujwa e politik ki chaje visye ladan li. E nèg yo visye anpil. E. Nèg swadizan nou rele boujwa oligak kowonpi yo entelijan tou. Yo envesti ni nan opozisyon, yo envesti ni nan pouvwa. Aze yo fon jan pou yo kenbe e peyi a nan gòje. Msi sa mte mdi sèl responsabilite, sèl chanjman peyi a la se jenès la pou pran responsabilite. Yo jwe tout kou yo Jovenel Moïse a travè pouvwa l te genyen, li pa t egzèse otorite l. Si l te vle egzèse otorite li, se te ranfòse enstitisyon yo. Pase, tout nèg nan oligak kowonpi l ap denonse yo la, fòk li konnen yo tout gen dosye, li te kapab atake yo. Tout gen dosye, li te kapab rive sou yo pou li vin rann ke pèp la ralon souf. Se byen malere. Li fè tout tan lap radote, tout tan lap ranse, vin rann ke jis kounya la a, Jovenel pa egziste ankò. Jovenel pa la. Yo asasine Jovenel. Yo tòtire Jovenel. Yo maspinen Jovenel. Tout sa, se paske ou gen pouvwa, men ou pa egzese otorite ou. An pran egzanp, yon nèg tankou Poutine. M pa pral di pou diktatè non, misye te gon apranti. Alexeï Navalny, Yon opozan ki finanse pa peyi oksidanto yo. Men Alexei Navalny sa a, li gen dosye ki pa klè. Poutine pa atake l direkteman. Se la jistis Ris ki jere dosye sa a. Ebyen, wap batay ou di ou vin avèk pwogram pou pèp, pa vin di m. wap mache nan mikro radote se mwen k prezidan peyi se mwen k dis se mwen k dat poutan w pa menm ka pran responsabilite w nan jwe konsa nèg yo pral fini avèk misye kiyès ki te pral benefisye pouvwa Jovenel Moïse la se nèg oligak kowonpi yo wi Sa wal gade la wap jwenn yon nèg ki swa dizan andyapèt mwen m pa ret avèk yo se li k benefis yon pakèt bann halte wi se li menm se yo menm se nèg sa yo k benefis pouvwa Jovenel Moïse la popilasyon an li menm li nan kras ti malere malerèz yo nan kras e menm nèg kap viv nan entènasyonal la la map rive sou nou fòk nou konprann tou gouvènman sa pran anpil mezi kont nou si w voye 5 dola bay manman w nan peyi Dayiti Èske ou konnen atravè de mezi rejim sa pran atravè brh, ti kòb wap resevwa e wap voye pou manman w lan, se an goud lap resevwa l? E, si l gen yon bagay pou l achte an dola, li pral oblije reachte dola? Lèl re achte dola a fòk li mete sou kòb ou te voye ba li an. Kiyès ki benefisye de rejim sa? Kiyès ki pi gwo benefisyè de rejim Jovenel Moïse la? Se oliga kowonpi yo. Oliga kowonpi yo. Menm jan nan batay pou elektrisite a. Se pa t yon bagay ki te enpasyal non, se te règleman de kont. Pase gen tou, gen nenpòt 3 oubyen yon peyi ki benefisye kouran e kontra pou vann kouran avèk leta ayisyen. Ou lage nan yon mouda youn, lòt yo, èske lòt yo klin? Non lòt yo pa klin. Èske lòt yo reponn avèk responsabilite yo? Non lòt yo pa reponn avèk responsabilite yo paske pa gen kouran nan peyi an. Ou fè teyat, ou fè teyat, dosye sa ou te kapab rezoud li ou pa rezoud li. Non sèlman wap met presyon sou kou siperyè dè kont pou baw kòb pou fè kou an, ebyen ou tounen al angrese yon lòt sektè ankò menm sektè ki bay kou an, se li menm li menm ou benefisye, e nan menl wap achte ti dèlko etc. Men wap pase moun nan betiz ou di wap bay kou an 24 sou 24, ou pa bay anyen. Popilasyon pa benefisye yon merd. Ou te vin ou di ou transfòme dlo a avèk tè a pou moun yo jwenn manje nan bòl yo. Se merd, moun yo pa jwenn anyen nan bòl yo. Bòl yo se wòch ki nan bòl yo wi. Se ti wòch wi ki nan bòl yo. Se wòch. Sa vle di popilasyon pa benefisye anyen. Le gran benefisyè rejim ansyen prezidan Jovenel Moïse la se te Boujwa salòp la. Se te yon franj nan sektè politik, klas politik mafya a. Se te yon franj nan ti jenès, ti jenn fanm avèk jenn gason visye yo. Se yo ki te benefisye. Men majorite popilasyon ayisyèn nan, l ap viv nan kras. E se si, se sou rejim ki gen plis nan jenn fanm avèk jenn gason ki kite peyi an, al nan peyi etranje. Yo pati pou mizè, yo pati pou ensekirite. Yo pati pou chomaj. Ou pral dim rejim sa tap travay pou pèp? Nan bat koken pou wap. Misye mouri nan kesyon de regleman de kont. Ase ou konnen nèg yo gen kote yo antann yo. Yo fè sa ou konnen avèk misye. E nan ankèt sou asasina a, nou wè gen anpil divèsyon kap fèt. Nèg yo ap chache bouye pis yo tout kote. E pou pou yo anpeche ankèt la rive kòmsadwa. e nou voye yon pinga tou avèk nèg ki ta gen entansyon pou yo anpeche ansyen prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis. Tout nèg ki patisipe nan krim sa a, yo sipoze reponn kesyon douvan lajistis paske antanke menm si n se opozan, men se yon wont nasyonal. Asasine yon prezidan konsa nan eta sa a, nou p ap tolere l ditou. Nou p ap tolere sa ditou, ditou, ditou. E! nan kesyon asasina sa tou, m t ap li atravè de atik, mèsenè yo, planifikasyon zak kriminèl sa li fèt an Repiblik Dominikèn. E la, talè a m t ap pale de kesyon Dominikèn nan ki gen enterèl nan destabilizasyon Ayiti, fòk nou poze kesyon, eske Repiblik Dominikèn, eske sektè e... prive nan Repiblik Dominikèn pa gen men kache nan asasina sa. Ase nou te konnen Jovenel Moïse se kon kesyon de ti litij avèk nèg yo, se yon kesyon de kannal. Fòk nou, e pa asasina k fèt, fòk nou touche tout bagay. Fòk nou touche tout pwen. Ay, kesyon de kannal nèg yo te anpeche, t ap bay pwoblèm pou l te fèt men adelante Jovenel Moïse ap fèt. Eske sektè prive Dominikèn nan pa gen men kache nan sa? Sèvis sekrè Dominiken Yo pa gen men yo nan krim sa a. E se pwen entèwogasyon, paske fòk ankèt la fèt. Se yon gwoup nèg ame kon sa, pa ka rantre nan tèritwa yon peyi, yon lòt peyi san ke l pa gen okenn aval. Repiblik Dominikèn, se yon eleman nan ankèt la, ke nou dwe pran o serye. Kolonbi. Peyi kote mèsenè yo soti an, n ap gade, m te li yon atik sou Noticias Caracol, yon jounal ke Kolonbi yo gade anpil, yon jounal yo kapab fè konfyans tou. Yo fè w konnen ke premye minis defakto aktyèl la, Claude Joseph, Li gen men l tranpe nan asasina prezidan Jovenel Moïse. E nou pap demanti sa. Nou pap demanti sa paske si gen moun ki chache konprann senaryo Thomas Sankara avèk Blaise Compaoré a, la e nou pa bezwen fè twòp kòmantè sou sa. W ap konprann sa k pase an tou. E nou gen nou gade e. Kolonbi bò kote pa l tou, l ap fè anpil jimnasti tou pou l chache bouyi ankèt la. L ap chache anpil jimnasti pou l chache bouyi ankèt la. Poukisa? Paske l ap nan enterè li plis. E nou aprann gen anpil pwoblèm. Gen anpil difikilte pou anketè yo travay tou. Pase gen de kamera yo di nou ke yo pa vle mete a la dispozisyon nèg yo. Pase antouraj prezidan Jovenel Moïse yo konplis nan asasina. Jovenel Moïse pa yon chen. Jovenel Moïse pa yon senp sitwayen, se yon prezidan repiblik ki asasine. Yon prezidan repiblik, pèp lan peye li. Pèp lan peye pou yo ba l sekirite. Men yon grenn cheve nan sekirite Jovenel Moïse yo pa rache. La, fòk nou poze kesyon. Eske se pa yon koudeta toujou? La, fòk nou poze kesyon. Eske pa gen yon konplisite nan antouraj Jovenel Moïse? Sa vle di... Yon sèten de Jozèf Feliks Badyo se yon sèvitè rejim nan e yo ta fè konnen se yon nan otè entèlektyèl e zak sa a. Se dèyè e Sitiyasyon nap bay nap swiv. Nou menm nou pa ka tire yon konklizyon pou nou di w 10 dat. Men nou kite travay la pou anketè yo fè travay yo pou yo rive avèk yon solisyon rapid e pou yo rive abouti avèk yon rezilta nan yon ti tan ki pa twò lon. Se nou swete pou ansyen prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis e nan menm vann jistis ansyen prezidan Jovenel Moïse pral benefisye an, viktim nan peyi Dayiti yo viktim swa kèlkeswa masak Lasalin, Bèlè pou jwenn jistis tou. E n ap fini avèk kesyon Pawòl Libète avèk Chanjman jodi an se pou nou pale de kesyon de raketè politik yo. E raketè politik nan peyi Dayiti yo yo chanje tout fòm, yo sou tout koulè, yo vin sou tout e fasèt. Yo se kaliko, yo pa gen lanvè, yo pa gen landwat. Semèn pase nou te konstate nèg yo te reyini. ansanm pou yo te chwazi raketè Joseph Lambert kòm prezidan e te kontinite avèk ansyen premye minis nome ki se Ariel Henry nèg yo te gen pwoblèm avèl yo te di se te Genèf ki te chwazil epi nou pral wè menm swadizan politisyen sa ki t ap radote yo yo pral bay aval yo avèk premye minis lan men yè nou konstate gen yon rezolisyon nèg yo pran e de lwa grenn nèg yo ki toujou ap deside pou pati pou Ayiti nou menm mande revolisyon revolisyon revolisyon. Rache tè tradisyonèl sa yo pa yo ki pou sipoze ap deside nan non pèp ayisyen. Revolisyon, revolisyon, nèg yo soti avèk yon radòt, ladan li, yo fè kèk konsiderasyon, kèk konsiderasyon swa dizan pou yo soti avèk yon soti de kriz. E. Nou sòti kriz jodi an la se yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan. E tou, pi gwo pwoblèm k ap kraze peyi an nou konnen se kòripsyon. E kòripsyon an li kounye a la se yon bagay ki ankre, ki jemi nan jèm, nan venn. Ayisyen yo, pase Ayisyen yo se de konwonpi, e pa gen enstitisyon ki fòt, e nèg yo kwè nan kòripsyon, a e di nou swete ke gen yon rezolisyon ki pran pou kriz la rezoud, men se avèk tout fòs viv nasyon an, se tout jenn fanm avèk jenn gason, ki pou reyini yo ansanm pou mete peyi a sou ray. Men se pa de raketè politisyen tradisyonèl restavèk e boujwazi salòp la nou toujou ap denonse a ki pral vin di m yo pral vin avèk solisyon. E sa k fè nou taboularaza, taboularaza se vini avèk de jwè nèf nan peyi a. Vini avèk jwè nèf ki pou ede peyi a avanse. E nou fon poze sou pawòl libète avèk chanjman pou semèn nan la. Se yon plezi pou n te ansanm avèk ou. N ap mande ou toujou kontinye abòne avèk paj nou. Pa janm rate pi pou pa janm rate piblikasyon nou yo pase. Pawòl libète avèk chanjman se sewòm nan. e n ap ba w sewòm nan jiskaske sante w vin refèt. Orevwa tout moun, n ap rewè ankò. Babay!